Hey Hey hey hey hey hey hey Nou salye nou eh, nan non Jezi presye e le gran achitek de linivè eh, Tou senpleman nou pase la pou nou kapab eh, pataje yon vèsè avè nou Men tou dabò N ap mande pou n vizite nou sou eh, nòmalman eh, Facebook ki se Esperans eh, Youtube ki se Avèk Jezi pa pè yo for life. E maten an la nou pase an gran jan pou nou kapab salye tout fanatik e tout moun k ap swiv nou. E tout moun ki pral pataje videyo sa a, tout moun ki pral kòmante, e nòmalman tout moun ki pral ban nou yon grenn abòne, yon like pou kapab di nou avanse avèk travay la pou nou pa ka gen kote nou ta vle rive. Men malerezman nou pa ka ale an chè e an zo men avèk lapawòl ebyen Avèk nòmalman avèk meditasyon nou, m panse ke n ap fè m rive byen lwen e n ap fè popilasyon an touche, anpil moun ki konnen k ap mouri san Dye, san espwa, ki pa konnen nòmalman egzistans Bondye, alò ki inyore sa, men pou yo kapab tande le gran Architect de l'univers ki gran e nòmalman gran bagay yo ka fè e nan non Jezi e osi moun ki mete pawòl li an aplikasyon e an pratik. E nòmalman jodi a kisa nou pote nou? E tit la se Un cœur pur. ki ka twouve nan Matye 5, vèsè 8 a 9. E tou senpleman n ap mande abòne, layk, pataje pou kè nou kapab bat fò e trè, trè, trè fò e pou anpil moun kapab jwenn videyo sa. E se la nou menm nou pral kòmanse e n ap li pou ou, Ere si ere se ki on le kè pi, ka il veron Dye. Ere, kontan pou moun ki gen yon kè pu, yon moun ki gen kè sensè avèk Dye. Alò, jisteman, pou gen kè, yon kè sensè avèk Dye, il fo ke ou menm pèsonèlman ou fè volonte l. E non sèlman pa volonte l, ou ale nan prizon, ou ale lopital, ou ale lakay moun ou konnen ki gen bezwen, pèsonèlman ou pase wè yo, ou vizite yo. E la nòmalman ou vin genyen yon esperans e de sa n ap pale un cœur pur e moun sa ap kapab wè la glwa de Dye. Men se lòske ou fè volonte l, lòske ou pataje pawòl li, lòske ou pale yon moun ke Jezi ap retounen, lòske ou menm ou mete pawòl nan ou menm, lòske ou menm ou ap di moun nan Jezi ap vini epi li menm li wè limyè a k ap reflete an ou menm, lòske ou menm ou ede yon pwochen ou ki nan difikilte lòske ou gen posiblite, lòske ou menm ou pa inyore yon moun. nan kèlkeswa sikonstans li ta rive, lòske ou pa inyore kokobe, lòske ou pa inyore yon malere, malgre nou tout se malere, se byen, men nou se yon pitit gran wa, pesòn moun ki pitit gran wa pa ka malere, paske nou tout ki pitit yon wa se prens, prensès, tout moun ki fè volonte Bondye, ki respekte lapawòl de Dye. E wi, lòske ou respekte tout bagay sa yo, ou gen yon kè pi, e w ap mache selon lavolonte de Dye, w ap gen lavi etènèl ki p ap janm fini, onon de Jezi. Li kontinye vèsè a pou di, Kèlkeswa moun ki fè tout bagay sa yo osi, w ap wè laglwa de Dye. E osi, lè premye kout twonpèt la sone, lèmò an Kris resisiteront, e lerèst aparètra, e osi, tout moun ki pa t mouri ankò va wè lalimyè, e lè twonpèt la sone, va wè lè anj di syèl avèk Dye. Sispandi e nou tout ap wèl. Kèlkeswa kote ou ye nou tout ap wèl. Men moun kap wèl anvan se moun ki an Kris. E la wap pwospere e osi wap gen lavi etènèl. Men se lòske ou menm ou fè volonte, lòske ou menm ou aji tankou yon moun ki gen pi. Menm si m konnen se anpil efò pou nou fè, se goumen nap goumen pou nou rive. Men pawòl sa, pa kenbe l pou ou sèl. Tout sa Bondye fè pou ou depi lè w te nan vant jiska no nos jours pa kenbe l pou ou fè yon lòt moun konnen ke Dye sa li egziste toujou menm sa k te la yè a li la jounen jodi a pou l kapab fè chemen ansanm avèk ou e vèsè 9 la ki di ere se ki proki lapè kaa il seron apele le fis de Dye e alò moun ou sot wè tout bagay sa ou gen kè. Yon moun ki fè ou ap gen kè pu. E la, yon moun ki pwokire. Yon moun ki pwokire. Lapè. Yon moun ki pwokire lakay ou lapè. Kèlke swa kote ou pase. Nan mache. Nan lopital. Nan legliz. Lakay la. E nan vwazinaj. Yo wè ou gen moun. Se yon moun ki gen silans. Yon lapè kap briye nan ou. Yon limyè gran. Limyè sa yon gran limyè limine. Pa bezwen yon moun ki pou di ou. Ou menm ou gen Jezi. Ou menm ou gen Jezi kap viv nan ou. Non, depi ou parèt, ou deja briye pou moun nan pi vin pi swiv ou, selon la parole de Dieu ki di, kelkeswa moun ki fè sa yo, tout bagay sa yo, ou menm wap apele fils de Dieu. E si ou pa fè yo, ou pa pitit li. Byen ke Bib la di se li ki kreye nou a son imaj. Men, li mete prensip li, li mete tout kòl dolens, li mete tout aktivite li menm pèsonèlman, li mete moun. Se menm jan li te pran douz disip yo, li te met dèyè do chak, yo chak te gen yon klas, mwayèn, mwayen, e moun ki rich, sa k te pov, pechè, doktè, tout kalite. Li te met yo la pou yo te kapab fè disip pou li menm jan li menm li te konn fè. Pou yo kapab fè konnen ke li menm li egziste, ke li te vin mouri pou nou, li te ka ban nou lavi. E se de menm, ou menm ou fè travay sa, ou mache selon prensip li, ou menm w ap pwospere, w ap gen lavi etènèl ki p ap janm fini onon de Jezi. W ap pwospere, tout afè w ap vin mache. Tout bagay ap bon pou ou. Tout moun ap gade w yon lòt fason. Menm si demen yo vin kritike w, yo ta yon rad mete sou ou, men anyen pap defèt sou ou. Wap kontinye mache. Depi se li bo w, li bo w wi nèt. Si w te bese tèt ou, li leve tèt li leve li nèt. Si w te leve tèt ou, li bese li bese nèt. Lefètke ou menm ou pa te leve tèt ou, se bese w te bese, lap leve tèt ou e lap ba w la glwa de Dye, e lap ba w lavi etènèl. Kouwòn wap gen. Kou an nou ap gen etwal ladan e tout moun ou te fè yo ap rasanble epi w ap pran koup Jezi a. Ou pa kenbe pawòl la pou sèl ou paske ou konnen se yon Dye ki bon, ki Dye vivan e ou ap ranpòte laviktwa o non de Jezi ke viv li rèn o syèk e dè syèk. Alò, se kout meditayon sa nou pote pou ou nan Matye 5 vèsè 8 a 9. ki di 1 kè pri Nap mande pou ou kapab abòne e like e pataje pou anpil moun kapab twouve videyo a e lè sa wap fè kè nou bat fò e wap ede nou fè travay la pèsonèlman wap ede nou mache mache avèl e lè sa wap patisipe pase wè nou sou Facebook ki se esperans e sou YouTube ki se avèk jezi pa pè yo for life se la nou rete nan kout meditasyon nou.